Waww! Kisa nap kenbe de final sa? Gite analize nan men nou wi mesye.
Leson de football de Luis Enrique. Mwen kwè ke li genyen anpil anbisyon, li fidèl a konsepsyon football li, li pa fè konsesyon ni a dirijan ni a jwè, li konnen e li respekte yon prensip. Li respekte yon prensip, si l pèdi, se li menm k ap pèdi. Tout dirijan, tout jwè, anfen, petèt pa jwè yo, piblik, y ap di se li menm ki pèdi. Ebyen, si pou l genyen, se li menm pou li genyen tou. Lòt moun ap pran woulib ladan l, men li menm li totalman angaje tèt li. Dabò, li. Li di dirijan yo ke lap fè yon gwo ekip san Mbappé.
Li di ke li antrene Messi, li pa ta kapab pè antrene gwo jwè foutbòl. Men travay ke l bezwen an, Mbappé pap ba li l. Bagay sa yo pa pale twòp.
Mbappé pa bali Mbappé met ale epi li transfòme sa vle di ti sak pou te fè ke Dembele vin yon gwo jwè foutbòl la li fèl li pa chanje l plas non li metel lib sou teren an li fwete ògèy li epi li metel lib sou teren an. Li mete l lib sou teren an, sa vle di ke ou se pwent nominal, men fè sa w wè ke w bezwen, fè sa w wè jwèt la bezwen an. Misye dezone anpil jodi an e ni premye gòl la, ni dezyèm gòl lan, li pati de tou sa. Donk, se vrèman, epi se vrèman viktwa yon foutbòl.
Foutbòl.
M ta ka di revolisyon pòsmodèn de la bote entegral la. Wi. Donk tikitaka a, se vrèman sa. Odela de disiplin ou santi ki nan ekip sa a, mantalite ganyan, konbatif. Men twazyèmman se sa w te di a msye bay merit ke w ka genyen san sipèsta avèk de moun disipline men ki gen talan. E il l'avait dit.
Men ki gen talan. Wi, li te di l.
Ekip pa l la se pa yon jwè. Yo pa sipèsta men yo gen talan.
Donk m panse ke se kanmenm yon bon merit epi. Paralèlman entè entè fon non match. Wi Mwen menm e sa map retenu de match sa se ke dabò Luis Enrique Luis Enrique pou yon rezon pou yon lòt li te li misye te devlope yon konplèks apre 2015 konplèks ke li te devlope a se poukisa se paske nou menm analis foutbòl nou te rele ekip li a MSN Nou pa janm ba l kredi ke l te merite a lè l fè triple a avèk Barcelone an 2014-2015. Nou prèske te vle di ke nenpòt moun ki te gen 3 jeni sa yo nan men l te ka chanpyon dEwòp avè l. E w ap wè ke li tèlman make misye ke tout kote l pase, ke se swa avèk seleksyon espanyòl la e nan Paris, il fait des choix qu'on ne peut pas comprendre. Kisa lap eseye fè? Lap eseye wè lè ekip sa a genyen glwa l an revni a mwen menm. Jodi a li pran revanch li kont tout detraktè yo e tout moun ki te panse ke se pat li menm ki te konstwi ekip 2014-2015 lan. E li ekri non l an grand lèt de manyè anfatik nan liv jwèt la, pèsòn p ap ka bliye jou sa a. Y ap nan Pari, ap gen yon jou anvan Luis Enrique e yon jou apre Luis Enrique.
Kounye a, du pwen de vi de Inter li menm, Se etonan ke yon ekip ke m te wè pandan tout sezon sa a epi li rate dènye mwa konpetisyon an osi pitezman. Si n ap retire 2 match ke l jwe fas a Barcelone yo, Inter pratikman fè mwad me a an desa menm 2 nivo mwayen yo. Menm nan nivo mwayen an yo pa ye. Jodi a yo pa t gen ni kapasite fizik la, ni entansite a, ni agresivite a, ni jistès teknik lan. Yo fon non match pratikman. E mwen menm, malgre spektak Paris ban nou an, Pou mwen menm, se pa se pa sa m rele match k ap rete dan lèz anal paske anfas la pa t ede, anfas la pa t poze kesyon ase. Men psg li menm sa pa gade l, se chanpyon yo te vin chanpyon, yo tiye yo tiye advèsè a, yo pa ba l okenn chans e son psg ap fè yon trè gran chanpyon, yo y ap fè yon trè gran chanpyon, yo yo yo bat tout reprezantan pi gwo chanpyona sou E sou sikui a, yo bat tou le 4 reprezantan angle yo e yo imilye chanpyon italyen an. Y a ou pa ka fè mye ke sa.
Vazi.
Ebyen Inter vè sezon blanch. Wi byen sur.
Non yo te ka pale an Itali. Sou kesyon Inter la byen avan mal nan kesyon e mal nan Paris Saint Germain. Menm Inter sa yo te konn fè pi byen an anndan konpetisyon sa a. Barcelone kraze mitan an kelke sòt. Pa pran gòl la. Wi, byen si.
Pa pran gòl la. E petèt final sa a ap di ke ap pran tout pwa sòm lè te gen nan demi final yo. Se son se son detay Barcelone elimine. 87 ème minit de jeu Raphinha fè 3 a 2 a epi nan 92 plis Plis son degajman epi afè bi pra legalize. Non men epi epi demfriz fè fot la sou Wi ou ka dil men li pa regle li. Non men li te fèt li nòmalman mwen mpoko janm ka konprann poukisa yo pat retounen sou aksyon an. Yo pa retounen sou aksyon wi. Sa vle di son detay ekip Inter a mete mete mete Barcelone deyò. Mwen pou mwen sa pa sipriz. Sou kesyon Enrique a depi. 5 zero a 5 zero a Kervens monchè. Non e pa 5 zero a map di se chanpyon an. Sou kesyon Enrique a, depi sezon dènyè, gon dokimantè yo fè sou ekip Paris Saint-Germain an. Misye ap pale avèk Kylian Mbappé, misye di, Si ou vle vin pami pi bon yo, si ou renmen jwè w menm fòk ou konpòte w tankou li menm. Fòk ou defann tou. Byen sur, fòk ou defann tou. E. Finalman yo al bay misye rezon sou tout sa k t ap fèt avan yo. Misye te bezwen ekip dabò e non ekip k ap tounen otou do moun. E jisteman depa Kylian Mbappé a e pi bon bagay ki te ka rive Paris Saint-Germain. E Paris Saint-Germain ale pou y al fè batay la pou yo kenbe misye. Se Enrique k di li kwè ekip li a ka pi bon san misye. E jisteman ekip li a vin pi bon. E avan final la, li di s on kolektif k ap genyen. Se 24 star nou genyen e non youn. E m prèske sur s on tak li bay Kylian Sa Mbappé gon pa Paris eleman la pou Saint-Germain nou nan. atire atansyon piblik nou an.

Wi se yon è donè. Yo fè yon è donè pou li. Wi se sa.
Pou m pran yon ti lòsyè nan kesyon Kervens lan. Youn nan bagay moun ekip sa nou te repwoche ekip Ti Loulou a, se mank dentansite. Paske dènye tan sa yo pou w genyen Lig Chanpyon an, ekip ou a dwe gen volim. E youn nan bagay lè Ti Loulou Enrique fèk pran ekip parizyèn nan, nou raple li kòman ekip Newcastle la kraze li onivo entansite. Depi lè misye vini an dayè, Ekip li a fas a chanpyona ki gen entansite menm. Li jwe match a gwo volim, gwo entansite fas a ekip tankou Liverpool, gwo entansite. Dayè, nou raple nou dimansyon ekspresyon foutbòl wo nivo li bay ekip e pèp la. Se vre, li pa gen jwè pwisans, men li konstwi yon ekip ki tonik. ki gen volum, ki kouri anpil e se youn nan bagay misye pote nan ekip sa, e kontrè avèk Flick nou tap di sa, ekip sa gen de moman l kapab defann tou. Si gen youn si se sa, si gen youn nan bagay nou repwoche Barcelone Flick la ke n rekonèt son gwo ekip, men Barcelone sèlman konn defann an avansan. Pandan ke ekip Paris a, Li kapab defann an avansan, men tou li genyen fakilte, menm si l fon blòk medyan pou l defann. Pa bliye, devan Arsenal, kareman Arsenal se te yon ekip dominatris sou ekip parizyèn nan. L defann e pa moman ekip sa fè konsesyon, li bay ekip Inter de Milan an balon an. Se sa w kapab di sou yon ekip ki genyen briyantin ak balon e sou yon ekip ki genyen briyantin tou san balon. E se vrèman jan Pepe sot di l la, se yon viktwa total. Mwen menm m te genyen prejije kont ekip Ti Loulou Enrique a, men depi lè l pase, depi lè l jwe gwo match fas a ekip Livèpoul la, m mete respè. Se vrèman yon gwo chanpyon. Mezanmi kado yo la wi mezanmi. Ou gen mayo, tout bagay net, ju tout bagay mezanmi rete pale. Mwen pa pale avèw non, epa mwen pale non. Sou ansanm match la. Men vrèman Luis Enrique li merite ke yo mennenl vin fè yon semèn nan Citadelle la. Il a eu tou tou tou tou vrè. Podyab Simone nan match lan, Simone Inzaghi, li deside lateral pou lateral. Marvens ou te di li ke son 5-3-2 kont on 4-3-3.

Le problème c'est que 3 atakan, map ensiste sou sa, 3 atakan Paris yo, yo tèlman
permute, 3 aryè santral Inter yo pa janm wè kisa pou yo fè.
Sa vle di map pale HRB.
Ok bastoni epi papa. Bon bon moman istorik la e pwofesè, psg ap ranje kòl la poul soulve premyè lig dè chanpyon l e se fè ofisyèlman se fè ofisyèlman psg dezòmè rantre nan lis ekip ki genyen lig dè chanpyon yo e Pou mwen viktwa psg a se la viktwa de la pèseverans. Sa vle di nèg yo lè psg potko yon gwo ekip, yo te eseye deja, yo rive an demi final de lig dè chanpyon, yo pa genyen. Fè final.
Fò w rekonèt ke pèseverans lan avèk. Anpil lajan.
Anpil lajan. Men, men, yo, yo kanmenm pa, pa lage, pwojè a kòmanse, Se pa yo menm kraze. sèl ki itilize kòb. Wi. Tout moun itilize Tout kòb.
moun itilize kòb. E malerezman pou Entè, gen de gwo pwojè an Ewòp ki monte ak gwo lajan. Se Lig dè Chanpyon an ki te manke ekip sa yo, Se se tout sou Entè yo pran l. kote. Yeah, City avèk Manchester Paris. City, Yeah. ki te nan menm sitiyasyon an, se sou Entè l pran l, men lè sa Entè te meyè. E la PSG, se sou City ke l, se sou Entè ke l pran l ankò. Mwen menm, Si m pa di ke m sipri wè psg ap genyen final lig dè chanpyon 5 zero kont Inter, m ta bay manti. Men, m pa konnen poukisa m te gen yon sansasyon ke ekip sa a, ane sa a l ka ale obou. M gen kèk tan, m gen kèk tan. PSG, PSG. M gen kèk tan m ap di nan mitan ekip la, atansyon ak PSG. Menm lè yo te fas a Liverpool la, tout moun te wè Liverpool favori sou yo. M te wè ekip sa a te genyen, anplis de kalite yo, men yo gen yon anvi, yo vle l tout bon. E m kwè nou pale de Mbappé kale a anpil e n ap oblije repete bagay sa malerezman pou Mbappé. Mwen kwè ke dènye motivasyon yo te bezwen an, depa Mbappé ba yo l. M pa konn si n sonje konferans de près ane Mbappé pral kite a oubyen avan, lè yo di l ke èske se pou Lig dè chanpyon? li prale nan. Li di si e te pou lig dè chanpyon mal fè wout mwen deja. Li di si e te pou lig dè chanpyon m ta kite ekip sa lontan. Sa vle di paske psg paka pote lig dè chanpyon pou li. E il se trouve ke misye ale nan ekip ekip lig dè chanpyon an.
Ekip ki toujou chanpyon an. E il se trouve ke nèg yo m panse dènye ti motivasyon sa. Mbappé a se pa paske yo gon pwoblèm ak Mbappé li menm non men tout moun bay ke ekip yo a mouri ekip yo a kraze paske l pèdi nèt nèt yap pote nasè al Khelaifi la. Wi men men sa se se atitid m prèske anvi di on kijan yo rele moun tankou m ta di w la parvenu. Se yon atitid de parvenu. Nou konn wè prezidan Bayern, prezidan Real, ap monte sou teren nan fè bagay sa yo. Men yo tèlman soti lwen. Aye koute. Yo tèlman soti lwen. Tout moun pale de Real Madrid. Se Real Madrid sèlman wi ki kòmanse èr gran. Se vre, se vre.
Nan depi 1956. Real tou kòmanse gran avèk 5 twofe. Paske pawòl Marseille. Pawòl Marseille kap anmègde yo toutan. Kote etwal la? Men yo ka toujou di a jamè lè premye a wi Marseille men yo paka di kote etwal la. Yo gen etwal la kounya.
Sa vle di tout ou wè psg ap domine la France outrajezman yo di yo nou poko fè anyen tout tan n pa gen grenn etwal la. Men fò gen etwal la. E la a, apre plizyè, plizyè milyon, m kwè l rive nan milya de depans. 2 milya de dola de depans. Epi nou nèg yo anfen genyen Egren Etwal la e m panse mwen menm, depi pwojè QSI a kòmanse, se petèt sezon sa yo te mwens kwè, antouka obsèvatè yo te mwens kwè ke yo ka genyen Lig dè Chanpyon. E se lè sa yo genyen l. Mwen menm, mwen renmen lè ekip ap chanpyon konsa. Avèk de jwè ke w panse ki mwayen, men ki gen talan, e yon antrenè trè dwe kapab ede l transfòme yo pou fè yon gwo ekip. Vwala. San sipèsta. Se yon bèl viktwa pou foutbòl, pratikman. Wi, ou ka devlope
tèz ou a avèk egzanp. Ou ka bay de twa egzanp. Pa egzanp, Vitinha. Se pòtigè sèlman ki te konnen Vitinha te konn jwe foutbòl. Toutafè.
João Neves. João Neves, idem.
Natirèlman,
yo genyen yon trè fò aksan pòtigè paske Luis Campos ki se direktè jeneral yo, misye, bon, li konn foutbòl tou, si li kapab dekouvri nèg sa yo. Answit, y al chèche Pacho. M li yon repòtaj sou ka Pacho a. Se il est arrive de nulle part. Kote l soti? Kisa l te, kòman l fè vin nan gwo kay sa la a? Wi, men vrèman nan yon ti club, m kwè se nan Nuremberg ke l te ye, m pa sonje egzakteman. Men vrèman, li pa genyen okenn gwo papye.
Epi li la a, pandansetan, Hernandez yo Hernandez Paris a ap fè yon pakèt fot, lap fè yon pakèt erè. Beraldo montre ke nou tap poze kestyon eske se Beraldo k pral monte oubyen se eske se Hernandez. Men Beraldo li sot nan San Paolo men ou wè ke li lan tankou yon kalmason. Li poko pare. Li poko pare pou gwo salary sa.
Menm si nan match retou a lè yo pa gen Marquinhos, li fè yon chanyè santral kont Liverpool 2 pye goch li menm ak Pacho yo te ekselan.
Epi gon ti, nou te avanse avèk posibilite ke Mbappé ta antre nan lis Ballon d'Or la. Sa pa posib ditou, ditou, ditou, ditou, ditou, ditou, ditou, ditou. E se depi lè nap di l la, se pa kounye a paske PSG genyen an la ke map di sa. E m tap fè ti refleksyon an paske. Pa bliye kritè yo. Kritè yo di pèfòmans endividyèl, yo di karaktè desizif e enpresyonan.
Men èske moun k ap vote yo toujou gade kritè yo? A, monchè, yo rele dèyè yo anpil. Kounye a la, yo rele dèyè yo anpil. Donk, yo fè yo etidye bagay la. Karaktè desizif e enpresyonan. Epi,

Rete rete rete. Lig dè chanpyon sa la pase pase twò mal epi epi ane 2025 sa la menm pa bon. Se fon fen sezon.
Non depi 2025 sa la pa bon. Kanpay Mbappé a se pou mwen menm se se 2 moun ki chita nan figi di ke bon nou pral envante yon fake news. Men gon pawòl koup du mond Men se vre ke koup du mond dè klèb la kapab. Wi men faudra savoir à quoi ça va ressembler cette coupe du monde des clubs. Son nouvote, nou pa ou konnen ki sa l ap ye. Ou wè sa m di w? Sa di ke, paske pou yon konpetisyon ba ou tout kredibilite sa, fòk konpetisyon an li menm li gen kredibilite. Ou wè sa m di w? Donk, nou pa ou konnen a ke mwen pou li, son siksè men jiska prezan nou poko konn kisa lap ye. Kounye a Paris li menm, Paris kareman ka di ke li antre nan sèk gran klèb yo. Paske gran klèb yo e kisa kisa yo mande w pou w bay? Yo mande w fò gen koup gwo zòrèy la, fò w chanpyon anpil lakay ou, fòk ou bay balon dò. Balon dò Weah pran nan Milan an, se avèk Paris l fè l. Messi tou. Ou wè sa m di w la? Li pran l ak mayo Milan, Men se nan Pari l te fè eksplwa yo. Men se jisteman ane yo rive nan demi final Lig dè Chanpyon an. Egzakteman, lè yo elimine Bayern nan. Ou wè sa m vle di w? Donk, Pari a tou. Pari a tou mentnan. E Luis Enrique an apoteyoz. Mwen m pa konn si msye ka dòmi jodi a. Monchè, msye te di se pou pitit fi l. Pitit fi l ki malerezman desede trajikman. Li te di ke se pou li yo pral jwe match sa a. Bon, kè Kevens ap ensiste pou l bay kado yo. Wi, men kisa n ap fè pou bay kado yo?
Ah, se kesyon n ap poze pou yo? Ah bon, avèk Google kounya, entèlijans atifisyèl.